Mwen vrèman felisite nou pou bèl travay nap fè avèk atis ayisyen yo. Mwen menm mwen kontan patisipe jodi an. Non pam se Miyoulud. Mwen kontan avèk nou e m panse avèk nou moun yo pral aprann plis de Miyoulud. Vrè non mwen se Marie Miyou Henry. Mwen fèt 24 avril, mwen apèn sot fete anivèsè mwen. Wi mwen fè pati yon staff ke re ML production. Mwen se yon konpozitris, mwen se yon chantez. Mwen kòmanse nan mizik an 2013, men se an 2015 m t al vrèman lanse karyè mizikal mwen. An 2021, mwen sòti yon mizik titre Peyi mwen e an 2022, mwen vin sòti Vin jwenn mwen. Sa pa t janm yon pwoblèm pou mwen pou m te sòti karyè mizikal mwen paske mwen te jwenn paran mwen ki te toujou ap ankouraje mwen nan mizik paske yo menm tou se sa yo fè sitou manman m se sa li fè li renmen mizik anpil. Byen ke se pa yon bagay ki toujou fasil pou kòmanse men avèk kominote ki grandi avèk mwen an yo banm anpil kouraj e se kounya yo wè kisa mwen vle fè dirèkteman yo vrèman banm anpil atansyon e mwen apresye sa lakay tout Map profite salye manman m, fanatik mwen yo, map salye anpil zanmi mwen, moun ki toujou ap sipòte m. Mild pako pral sòti yon album kounye la but gen ase mizik m te ka sòti l men sa ke li te plis enterese m se prezante piblik lan Miloud kisa Miloud ka fè epi swiv tandans piblik lan. Kòman yo apresye Miroud, kòman pwodwi Miroud yo rive sou piblik Miroud lan. Misyon mwen se fè zye moun yo plezi, fè zòrèy yo plezi, fè kè yo plezi. Nou mèt branche, pwochen mizik ki pral tonbe an, kou l tonbe pou nou tou jwe li. Challenge mwen nan mizik ayisyèn se Miyou. Se miyò a. Paske chak jou m toujou ap eseye amelyore yon bagay plis, envante yon bagay, m ap eseye travay yon bagay plis nan afè mizik mwen. Miyò ou wè jodi an, demen si Dye vle li kapab yon lòt miyò, chak jou li kapab yon lòt miyò paske m ap travay pou sa. Donk chak moun gen yon bagay yo fè. Miyò li gen yon bagay ke l fè, yon lòt moun gen yon bagay ke li fè. Pi gwo chalènj li se miyò. Yon lòt pa ka di li pase move moman. Tou senpleman nan lavi toujou gen difikilte, toujou gen difikilte. M sonje premye fwa m ap soti premye mizik mwen, m te yon ti jan doute de ki jan popilasyon an, fanatik mwen yo pral resevwa, pral akeyi mizik sa. Se sa k te ban m pwoblèm sèlman. Men aprè sa, tout bagay te ale nòmal, te ale trè byen. Se te dout sa ke m te genyen, kijan fanatik yo pral resevwa, pral akeyi mizik peyi mwen an. Epi, ou konnen, aprè yo fin resevwa mizik lan, yo tèlman kontan, yo tèlman ap felisite, yo tèlman ap voye chalè, mwen menm pou kont pa m, mwen vin kontan. Dout lan vin sòti nan tèt mwen. E se te pi gwo difikilte m te santi m genyen lè mizik lan ta pral sòti. M ap remèsye Bondye ki ban m talan an. M ap remèsye manman m, Marie Boudanis. ki grandi m nan mizik, ki fè mwen renmen mizik anpil, ki aprann mwen travay mizik. M ap remèsye fanatik mwen yo, tout fanmi m, zanmi m ki ankouraje m, ki toujou ap kore m nan sa m ap fè a. Se te yon plezi pou mwen pou m te la avèk nou. Mwen vrèman kontan pou te ansanm avèk nou. Se atis mwen anpil la, Miyou Loud.